Men kounye a Djoulie, ann pase kounye a, lè foto pran lari ki sa menm? Ki sa l, ki sa l fò? Bon, pou afè foto m ki te pran lari an, se, se, se yon zanmi. Se yon, se yon, se yon moun mwen te konnen ki te Sendomeng ki t ap etidye. Epi lè m, se yon moun nou te, nou, nou byen sou Facebook, sa gen anpil ane. Epi lè m fenk al Chili, se menm moun sa, ki te banm travay kòm se pa kòm si banm travay lakay li non li te gon club oh Djoulie te chili yeah m fè 5 ans chili epòk sa m tap koze avèl la ok oh ou tap ok ok ba li valiz la ba li valiz la an ale ok map vini map vini m bat la epi tou se epòk sa m te di kèt m pap banm al chache yon aktivite kòm si kote gen ayisyen pou m ka santi m alèz nan peyi an paske m te fenk vini. M pa t a lepòk m pa t al travay pou kòb lan paske kòb yo t ap ban mwen an li pa t li pa t ka itil mwen anyen li pa t ka fè anyen pou mwen paske lè m fenk rive Chili se manman m ki te konn ap toujou ap fè transfè voye kòb pou mwen pou m peye kay voye kòb mwen si m bezwen yon bagay pou m achte. Men m te bezwen jwenn avèk kominote ayisyen an m te chwazi al travay nan klèb la. Men moun sa a li renmen mwen Mwen konnen ke l renmen m, men m panse pa rapò paske m konn madanm ni, li pa t ap fokis sou sa. Ok. Epi yon bon jou, mwen menm, lè m, ou konnen e Sendomeng mwen fè plis tan m, apre tout sa k pase m nan lavi m, m pa t pran lavi m oserye, e gen yon pakèt bagay ki pa t enpòtan pou mwen, paske m s on moun ba l e va, depi lè yo vyole m nan, m tou kite Ayiti. E m vin pa leve ansanm avèk manman m ankò paske m pa t ka aprann ankò ann Ayiti. Ayiti pa t enterese m paske majorite timoun bò lakay mwen te toujou ap anmède m, y ap di kounye a ou pa menm jan ankò non. Oe. Yo, tout moun ou konnen yon moun ka anplwaye ann Ayiti lè w pèdi, tout moun bò lakay ou konnen sa. Se sa yo toujou ap di. E jan w t ap pran pòz ou kounye a, kounye a, ti toufon ou nan gason. Kòmsi tout timoun bò lakay mwen konnen ap anmède m. Sa vle di zòn bò lakay mwen depi map pase map sot nan dlo se yon pwoblèm. Lekòl la se yon pwoblèm. Anvan yo pale avè w se w nan gason wi bay bagay sa yo konn ap banm pwoblèm epi manman m pat gen lechwa li te wè pou l te Mesye Lysel Sévère. Vwala. Epi tou m te wè e Sendomeng pou m te vini. E mwen menm, m ka di m leve pou kont mwen, m grandi pou kont mwen, e m fè yon pakèt bagay pou kont mwen, m pa yon moun ki leve avèk timoun k ap di konsa. An, m pa konn, menm non ti komik, ansyen ti komik, m pa ka di m konnen paske m pa yon timoun ki leve nan yon fanmi ki te ka di konsa, a nou konn jwe, nou konn fè. Gen anpil bagay, m pa, m pa konnen. Nan anfans mwen, se yon bagay ki konplike, se yon bagay tèt chaje. E son bagay ki trajik tou. E sa fè e li difisil pou map pale yon moun de pase m paske pase m son fim. Pase m son se pa nenpòt pase, se pa nenpòt moun kap gen kouraj. Mèsi pou enspirasyon Daprè mwen li pandan n pral kanpe la, daprè mwen li difisil pou pale yon moun de pase w paske pase w depase w. Yes.
Epi tou m pat tèlman pran Djoulie o serye a lepòk epi tou lè m al m te gen ti videyo e sexy nan telefòn mwen ti videyo toutouni ou konnen chak fi gen moman foli gen defwa yo rete yo wè ti kò yo bèl yo wè ti tete yo byen kanpe yo santi kèt banm fon ti videyo kòm gen anpil fi k renmen fèl mwen menm lontan m te konn renmen fè sa ok. Epi tou m te gen ti video yo alepok m te konn itilize galaxy paske m te renmen galaxy anpil. Epi tou patnè a dim konsa prete l telefòn mwen an pou l fon apèl. Epi lè l mande m prete telefòn nan se se pran l pran video ke m te gen sou telefòn mwen an. Li pran video toutouni m te gen sou telefòn mwen an. Yon bèl video l pran? Ou byen nenpòt sa l jwenn li pran? Li pran 3 video, 3 video men chans pou mwen l pat pibliye, li te pibliye 2 nan video yo. Ok, ok, ok, an avanse. E pi tou, li pa, li fè sa pandan kèt, li pa fè sa souvan non, kòm sak fèm vin wè li nan video yo lèm di banm telefòn nan, m wèl distrè nan telefòn nan, epi lèm al gade m wè e video lap gade m pran telefòn nan m tou siprime video yo, li te gentan voye yo pa WhatsApp li. Epi mwen m pa konnen si l gen videyo m sa pa enterese m. M panse l annik wè videyo l siprime. M annik wè yo m annik siprime yo. Paske se videyo sa yo se mwen avè l ki te gentan gen chans wè yo. Paske m pa t voye yo bay moun. Ou konnen lè w fè yon bagay pou plezi epi l nan telefòn ou. Epi yon lòt moun wè l menm kote moun nan wè l la w tou siprime l. Sa rete. Epi yon bon lè konsa pandan m chili map byen pase m gen mennaj mwen epi m fin pap travay kot misye ankò li bezwen blaze m li fon fake paj sou Facebook li di konsa oh m gen video toutouni bagay sa yo li pale yon stil yon sans de yon lòt moun e tankou yon moun mwen voye video toutouni bay mari l li di m gen video toutouni kap voye bay mari m bagay sa yo m di manti si w te gen yo w tap pibliye yo deja mwen menm m konnen m pa gen video nan men moun. Map di moun nan manti, kote ou jwenn a video m bon m pa gen video toutouni m pa konn voye video toutouni bay moun bagay sa yo wap di ou gen video m map map fè dyòlè map di manti si w te gen yo w tap pibliye yo deja vin fè manti la epi moun nan tou fèmen bouch mwen li tou pibliye tou 2 video yo lè sa m te nan lari m tap sot nan makèt m tou chita nan mitan lari a m tou chita 2 manm mwen tou kraze. Deman mwen. M vin pa m pa santi m menm jan, m chita m di oh kèt poukisa l fè m sa. M ap imajine yon pakèt bagay m di kèt Manick lan, Manick wè video yo m di l pa lòt moun se li menm ki fè sa son jalou l ap fè but m pat panse l te renmen m li gen madanm. Kèt.
E m pa bezwen wè jou sa a, ou konn kiyès ki vin nan tèt ou rapid ti mennaj wa a.
Yes se sa m te gen mennaj. Yes ap. Wi li vin nan tèt ou rapid kounya kisa l pral di, kisa l pral fè. Kisa l te di w Joly? Kisa l te di w?
Epi misye te konn ap koze avèm e sa fèl pibliye video yo paske m pat janm okipel. Kounye a depi m wè video nan lari a m tou wont m pa vle antre nan kay la paske mennaj mwen an te nan kay la. M tou chita nan lari an m di m pap antre ankò paske m konnen lap tiye m paske l tèlman jalou. Pibliye li pral panse son moun mwen voye video a bay. Kounye a m tou chita nan lari an m pa janm antre lap pede m nan telefòn m pa vle pran telefòn nan li. Li rete nan otaj.
E pa zanmi m? M pa konnen si e zanmi w non. Site non l non.
Pou m salye li. Ou wè nèg sa. Ou konnen misye se anti stress la. Site non l non. E Dawonn?
Bon bagay. Dawonn li pat mete w Dawonn lè sa. An n pale. Dawonn. Kounye a li di m, li ekri m yon mesaj li di ou mèt vini wi. M wè videyo a yo voye l ban mwen. M di entèl moun ki fè sa bagay sa yo. Li di ou mèt vini ou mèt antre. Li di kote w ye la? M di m chita tèl kote. Li di ou mèt rete nan m ap vin chèche w. Epi m t ap sot nan makèt, epi li vin chèche m, li vin chèche m nan lari an. Epi li di konsa, moun nan fè sa e pou nou ka, pou nou ka kite paske jan l wè nou ye sou rezo sosyo a, e li fè sa l panse pou m ka kite w, sa pa ka fè m kite w, sa se pa yon bon moun. Bat yon bravo pou misye Kiki, bat yon bravo pou misye. Dawonn bon bagay, pa gen gason konsa nan, ann kontinye. Douly ann kontinye, ann kontinye. Epi li di konsa, li di sa se pase w, e pa pandan m avè w lan w fè videyo a. Depi se bagay ki te fèt nan pase w, sa yo pa enterese m. Se moun ke w ye a. Si moun nan te menm fè yon ti tan avè w, l te ba w kote w te, kiyès ou te ye, menm yon jou l pa t ap fè w sa. Epi tout entènèt lan cho nèt paske alepòk m te tèlman cho sou rezo sosyo a, m te konn fè feyton, se fè videyo, tout moun nèt ap poste m. Julie, m ap kite w kontinye, Ou wè nan epòk video sa soti, tout makèt nèt nèg ap antre ladanl al achte chanpou. Ou mèt avanse. Tout te gon, gen yon gwoup sou Facebook ki te rele, tout gwoup sou Facebook, a lepòk e Facebook la ki tap mennen. Tout paj nèt ap poste videyo an, e lè sa li annik pran paj Facebook mwen li elimine l, epi lè l kite paj Facebook li, yo pran videyo a y ap met anba paj Facebook li. Li pran Facebook pa l, li fèmen Facebook li, li fèmen Facebook mwen pou yon mwa. Pou mwen, apre sa m di konsa, si tout fwa yon jou mwen menm avè l ta separe, m pa p bezwen Ayisyen pou m fè vi. M pa p bezwen nèg Ayisyen paske e m pa sa pa t enterese m te plis ke se kèt a m ka renmen a yon lòt nasyon paske pou sa k pase m, pou sa m sibi, m toujou di kèt pa gen nèg Ayisyen ki pral asepte pou l gen mennaj li pou l wè kò l nan lari. Menm si yo pa konn nan ki kondisyon. Ou konprann? E sa k fè lè sa rive yon fi parèy mwen m pa janm m pa fete sou sa, m pa fè blag ansanm avèk sa paske se yon bagay ki vrèman di, m andire li deja. E m konn pran boutèy siwo pou m dòmi, m pa ka dòmi paske.